Bonjour bonsoir tout moun kòman nou ye yon lòt fwa ankò nou dèyè ekran nou la nou vin Mwen vin pote kèk ti presizyon pou ou konsènan eleksyon eleksyon amerikèn. Nou konnen se yon se yon bagay ki konsène tout moun, ki konsène le mond antye. Donk Moun ki gen pi gwo lestomak pase nou enterese pa eleksyon eleksyon an. Donk nou menm osi nou oblije enterese. Nou wè anpil kesyon k ap poze sou rezo sosyo yo. Gen ayisyen ki poze kesyon sa a ki ap fon deba sou rezo sosyo yo ki mande poukisa poukisa ayisyen vote Trump poukisa ayisyen vote Trump gen moun kale pi lwen yo di poukisa e nwa a yo vote Trump nwa ki ozetazini yo poukisa yo vote Trump. Donk yon moun ki nan kan Trump yo, ki nan pati nwa ki vote Trump yo ta ka poze moun ki ekri tèks sa yo sou rezo sosyo yo menm kesyon an, poukisa nwa yo vote Biden osi? Ou ta ka poze menm kesyon an. Donk se yon deba m wè k ap fèt sou rezo sosyo yo. M pa pral fè yon ti panche, yon ti analiz sou sa men.

fini la, eleksyon an te fèt 3 novanm, donk rezilta yo tout moun konnen yo, se Joe Biden, se Joe Biden ki prezidan, ki eli, men eske li ko dezinye prezidan? Misye eli, men eske ofisyèlman eske misye ko prezidan? Non. Biden poko dezinye ofisyèlman Biden poko dezinye ofisyèlman prezidan. Poukisa? Se paske eleksyon amerikèn nan, pa rapò a tout lòt peyi, se yon eleksyon ki bokou konplèks ke moun pa pa janm konnen. Se ofiramezi ke anpil moun, mwen menm osi, ap dekouvri de gwo de gran jounalis de gran medya se o fur a mezi y ap dekouvri eleksyon amerikèn nan e anje ki genyen nan eleksyon amerikèn nan donk eleksyon amerikèn nan jan m di w li tèmine la nou konnen gen de eta gen eleksyon ki pral fèt ladan yo swa pou depite oubyen senatè. Donk anje ki gen nan eleksyon sa yo se ke Biden li poko deziye ofisyèlman prezidan e Biden gen Biden sou wout pou l konnen alò son se pa sa map di w la la li pa se pa petèt sa k pral fèt men Biden sou wout pou l konnen pou l pase 4 an menm jan avèk Obama 4 an li pral nan di nan batay paske se pa si ke Biden ap ganye chanm ap ganye ap ganye sena a donk nou konnen gen kèk eta ki rete gen kèk eta ki pral refè eleksyon nan eta sa yo gen kèk eta eleksyon an pral fèt nou konnen 50 eta se 2 senatè pa eta donk nan 100 senatè a o mwen Demokrat ta sipoze genyen 50. Si demokrat ta genyen 50, repibliken ta genyen 50. Donk, gen de bagay lè l bezwen pase yo, yo te ka pase avèk fasilite. Paske l ap jwenn yon grenn ou de grenn demokrat. Depi se pou peyi yo, depi desizyon k ap pran an ap bon pou peyi yo, k ap mache, k ap mache nan lojik la, m pa si. Petèt ke l ka 52, 48, men m pa kwè l ap 50, 50. E nan chanm dè reprezantan an, chanm depite a, demokrat yo te an majorite, yo sanble ap pèdi kèk eta, y ap pèdi kèk pòs ladan l osi. Donk, se yon batay ki kòmanse, ki anonse konplèks pou demokrat e pou Biden. Jan m di nou an, gran elektè yo, se yo menm pas avan ke 14 desanm Biden poko prezidan, poko eli, dezinye ofisyèlman prezidan. Donk li eli, men fò l tann 14 desanm, 14 desanm se dat. kote ke gran elektè yo pral reyini, 538 gran elektè, kite m di w ke eleksyon amerikèn nan se yon se yon se yon sifraj inivèsèl endirèk. Poukisa endirèk? Paske vòt popilè la, mas popilè la ou wè k leve k al vote a, mas popilè la ki leve k al vote a, se pa, se pa, se pa annik konte vwa epi yo rann desizyon Biden ganye. majorite mas popilè a vote Biden epi Biden prezidan non, gon kesyon jan nou konnen l de gran elektè. Gran elektè yo, yo o nonb de 538, eben moun sa yo, gran elektè sa yo, yo gen pou yo reyini le 14 desanm, y ap reyini an kolèj elektoral pou yo, pou yo di, pou yo valide eleksyon an, pou yo valide le vòt. de sitwayen dan chak eta, nan chak eta a yo, donk gran elektè sa yo kòman yo pral reyini, y ap reyini nan chak eta, chak eta a yo ap reyini gran elektè yo, eta ki gen 20, ki gen 16, ki gen 3, ki gen 2, ki gen 55, 38, donk y ap reyini nan eta a yo, Pou yo valide vòt la. Kòman yo pral valide vòt la? Nòmalman lè yo reyini, se vre ke eleksyon an li fèt, ou ganye, ou ganye iks eta, li gen tan gran elektè, ou ganye gran elektè a, men fòk gran elektè sa yo reyini. Ou wè son eleksyon ki bokou konplèks. Donk, Ann imajine, ann fè yon ti egzèsis, e pa sa k pral fèt non, se yon bagay m ap montre w. Ann imajine, paske moun yo, peyi yo byen òganize, se de sitwayen reskonsab, paske lè yo menm yo fè yon magouy, yo fè l pou peyi yo, yo pa fè l kòmsi pou, se vre ke gendwa gen grenn moun ki fè l pou pwòp tèt yo, men an fonksyon de peyi yo, paske si ou ta wè yo chwazi. yo chwazi bay Trump fè 4 ran ankò, se paske konjonkti la se sa l mande, se Trump li mande, y ap ba li l. Pa etone w ke jan w wè eleksyon an fèt tout moun konn rezilta a, si yo ta chwazi, si yo ta wè konjonkti la se Trump li mande, e Trump ki merite la nan moman an se yon repibliken k pou la, M ba w garanti, etan do w tap tande yo chita ansanm yo di w gen te gen magouy, te gen fwod, yo refè rekontaj epi Trump genyen eleksyon. Yo tap fon jan kanmenm. Men ou wè, se pou byen peyi yo lè yo fè sa. Paske m wè, m wè anpil Ayisyen festif la a. Yap fete. Yo ozanj. Menm jan n te fè pou Obama. An, an. An 2008 Nou fè chante pou Obama Obama Obama m konnen w tap prezidan Nou fete an Ayiti tout moun ap leve Henry Lamoure bann rara pran lari premye prezidan nwa ki eli se premye nwa ki rive prezidan Ozetazini donk kisa k pase Obama fè 8 an menm yon vizit li pa rann li pa fè an Ayiti antanke premye pèp nwa endepandan, donk li te ka rann nou yon vizit, se t ap yon vizit senbolik ki t ap montre ke l se nwa, li fè solidarite avè nou, l al vizite Ayiti, li ta fè yon diskou pou montre ke nou gen valè nan zye lemonn, nou se. premye pèp nwa endepandan donk li pat fè sa hein yo yo gon mepri total kòmsi istwa nou yap yap toufou nan nou pou pa pou sa nou menm jodia nap fè non men pou sa zansèt nou yo te fè kite pou nou yap toufou nan nou pou sa yap fè nou peye sa nou menm nou pa konprann sa kounya nou menm nou anchante nap vole anlè. Tou depan de enterè chak grenn moun, mwen menm pa kont yon moun wap viv ozetazini ou pa gon stati legal, si ou santi Biden ap vin la politik misye ap plis ou mwen an favè imigran se nòmal si ou gen posibilite pou vote pou vote Biden, se nòmal si ou natiralize ou sitwayen ameriken ou gen dwa pou vote pa gen moun ki ka di w ou pa gen dwa pou vote men jan ayisyen ayisyen ki pa. ki Chili, ki Brezil, ki toupatou, ki an Ayiti, jan y ap fete, jan y ap frape lestomak yo, on dirè ke kòmsi Biden pral sove Ayiti. E pa vre non, Biden se menm prensip James Monroe a, menm prensip Trump lan, menm prensip tout lòt prezidan ki te pase yo, America First, Lamerik o Zamerik, se yo k pral aplike. Se yo. Petèt ke l ka gen yon politik ki plizoumwen ki plizoumwen maleyab su le plan diplomatik ke de lòt nasyon ka benefisye de yo ka nan negosye avèk yo, nan chita pale avèk yo, yo ka plis maleyab, ou konprann, men se pa, se zafè peyi yo yo pral regle, yo pap vin regle zafè okenn lòt moun, ou konprann, donk, alò, sispann leve kò nou frape atè, lè pay nan zye w se ou k pou pase dwèt ou pou w retire l. lè kay ou sal se ou k pou balel se pa vwazinay kap vin balel sispann sispann bwè chanpay moun alò pa moun ki gen ki ozetazini yo non moun ki dan ki an ayiti oubyen m pa konnen kote ou ye a ou pa gen sof ke e swiv nap swiv sispann leve kò nou frape atè pase yon moun ki ozetazini se nòmal poul kontan poul ap fete paske petèt ke l ta panse Biden gon bagay lap vin fè pou li. Bon nap tann l'avenir dira le reste nap tann donk janm di nou an pas avan ke 14 desanm Biden poko ofisyèlman prezidan ebyen gran elektè yo yap reyini 14 desanm 500 gran elektè ki nan diferant eta yap reyini donk pou yo valide vòt sitwayen yo. Vòt sitwayen yo wè. Ou wè yon peyi ki gen 50 eta, m pa gen chif egzat la konbyen milyon dabitan, ou wè konbyen moun, 538 moun. Ann ann imajine ta gen yon milyon 500 mil abitan Ozetazini, ta gen yon milyon 500 mil moun. Alò yon milyon 500 mil moun ap vote gen 538 moun ki pral valide vòt yo. Paske m ba w garanti, ou wè 538 moun sa a yo, 538 moun sa a yo, Biden bezwen 270 ladan yo pou l eli prezidan. Dabò l deja genyen plis ke 270 la, men fòk yo valide l. Se vre l genyen yo, kounya fòk moun sa yo valide. Wè kounya la si son eleksyon si ou tannafè ap di si ou tannafè avèk de koken de magouyè de moun ki iresponsab wè chak lè eleksyon sa tap fèt ta pral gen pale anpil tap gen magouy poutan ou pa janm wè sa menm lè magouy la fèt li fèt lòt kan an akseptel pa egzanp avèk Bush e Gore an 2004. Yo konnen gen magouy, yo konnen sa k fèt la, men yo aksepte l pou le byen peyi yo. Donk pou peyi yo pa plonje nan enstabilite, enstabilite li pa bay anyen ke mizè, chomaj ki retresi ekonomi w lan, mete ekonomi an ajenou. Se sa l bay, ou konprann? Donk yo vle ke peyi yo. Stab toutan, donk yo aksepte nenpòt bagay. Se jan m di nou an, se konsa. Kounye a la, lè gran elektè sa yo fin valide, vin valide vòt la, nan lè yo pral valide l la, se avèk dèyè vòt wi, y ap vote pou yo valide l. Kounye a yo ap achemine, yo ap achemine vòt sa a nan Sena a. Yo pral achemine vòt sa a nan sena a. Kounye a sena a li menm, wè, sena a l ap reyini le 6 janvye. Sena a pral reyini le 6 janvye pou yo Wi sena a pral reyini le 6 janvye kounya la pou yo pou yo rann ofisyèl. Nan selès e 538 gran elektè yo fin valide eleksyon an fò yo voye l nan sena a pou sena a li menm pou sena a nan yon sesyon kòman kòman yo rele kòman sa m pa konnen kòman yo rele sa a ozetazini an ayiti m pa konnen m konn tande y ap di sesyon òdinè sesyon ekstra òdinè m pa konnen sa yo a kòman kòman yo rele l. Kounye a la yo prale yo prale rann ni ba jwenn yo yo prale Lòd jezi mwen mwen yon ti gou kap fatigem. Wi alò sena a prale pral pral fè dekont pral verifye vwa gran elektè yo sena a pral pral fè dekont l ap verifye vwa gran elektè yo epi e kandida ki ganye alò ki ganye plis de vwa a. kandida nou deja konnen se Biden, kandida ki ganye plis de vwa kounya la pral eli prezidan epi kongrè an answit alò janm di nou kongrè a apre gran elektè yo yap voye l nan sena, sena ap reyini alò kongrè a ap reyini e yap reyini le 6 janvye. Pou yon sesyon pou yo deklare pou yo pou yo deklare venkè pou yo deklare moun ki genyen an ki se Joe Biden epi le 20 le 20 janvye le 20 janvye se pral prestasyon de sèman e se pral envestiti prezidan epi prestasyon de sèman le 20 janvye se konsa E sa Se konsa sa dewoule Ozetazini. Donk se konsa sa ye nan peyi Tonton Sam nan. Donk se pa se pa vòt se pa vòt popilè la. Se pa annik vote jan pa egzanp jan l ye lakay nou. se vòt popilè la moun vote w yo fè dekonp yo jwenn lwa elektoral yo toujou di fò w fè 50 plis 1 oubyen 51 plis 1 yon bagay konsa pase kòm nou pa gen nou pa gen yon yon nou pa gen yon kòman dirèj nou an la kòman sa sapèl li pa li pa li pa pèmanan se toujou pwovizwa donk se toujou konsa chak lè gen eleksyon e modifikasyon de lwa fè lwa wè ka epi fè lwa wè nan palman palman ajoute l retire se toujou konsa donk la li menm son sistèm ki byen òganize yon sistèm ki konplèks wè yon sistèm ki ta ka Moun ta ka ap rele anmwe pou li men ou pa janm tande plenyen pou li yo chwazi yo aksepte l konstitisyon yo ba yo aksepte l komsi kòman w ta fè konprann yon peyi tankou etazini Pou eleksyon fin fèt pou se 538 moun ki pral chita pou yo valide yon eleksyon. 538 moun sa a, si yo di eleksyon an pa bon, paske pa egzanp la, si yo chwazi, si yo ta chwazi vle mete pwoblèm nan, nan, nan. nan peyi tonton sam nan yo kapab donk se 538 moun ki respekte tèt yo ki konnen son peyi yap defann se pa enterè yon pati politik ou yon klan yon gwoup politik donk Franchman se chapo, malgre tout pwoblèm, tout diferans mwen menm mwen gen ak peyi sa, men gen yo gen de bagay lakay yo ki yo respekte, yo e sak fè w wè ameriken an lè lap pale l gen gwo gòj paske yo yo stabilize peyi yo, yo yo fè peyi yo, tout moun anvi al viv ozetazini e sak fè etazini mèt fè nenpòt bagay ki pa bon. Men e pa fasil kritik yo pa vini fasil paske kel te fransè a kel te kèlkeswa nasyon an yo toujou yo toujou yo modere langaj yo lè yap pale de lèzetazini malgre yo konnen yon seri de bagay ki pa bon leta ameriken ap fè men yo aksepte yo poutan nan lòt ti peyi yo pou moman la yo diw se krim sesi krim sela. E se e ou fè krim tout jounen ou tande òganizasyon kap defann dwa moun yo di w eleksyon wè wè eleksyon Lèzetazini fèt ki obsèvatè ou tande kap bay rezilta kap di w wi nan tèl biwo te gen iregilarite te gen sesi te gen sela an Ayiti jis pou yo fè kòb Menm lè pa t gen anyen nan biwo a, yo annik parèt, yo di w wi, te gen, se vre ke eleksyon pa janm pase an Ayiti pou pa gen echofore, pou pa gen tèt chaje, frape, lese frape, bagay sa yo. Men, mwen menm mwen fè egzan, mwen fè eksperyans la. Yon moun ou pa fè eksperyans gen de bagay w ap di, ou pa byen enbi de sa w ap di a. Mwen fè plizyè tan ap obsève eleksyon pou Jilap, yon òganizasyon moun katolik yo la a, ki se Jistis e Pè. Mwen te responsab yon sant Moriso. M kwè sant de vòt sa te gen 9 biwo ladan, e mwen ki te obsèvatè. se sipèvizè. M te gen nèf obsèvatè ki te plase nan biwo a. Mwen menm mwen te sou lakou a. Tanzantan, lè gen yon bagay anndan an, obsèvatè a gendwa rele m. M antre m gade, m ka pran nòt. Si se pou m fè yon apèl, bagay sa yo pou m fè l, m t ap obsève. Ebyen, biwo a ouvri. Bon, gon obsèvatè, m pa sonje, yon obsèvatè fransè, yon fransèz, ki vin nan biwo a a nevè. Li vin nan biwo a a nevè, li rive a nevè nan biwo a. Eleksyon gen tan kòmanse. Epi lè li rive a nevè, enben se nan men, se nan men yon obsèva, youn nan obsèvatè m yo lè l adrese mwen, li rive an reta, li ta renmen gen, gen. detay sou ouvèti biwo a. Donk se yon obsèvatè mwen rele pou l pran yo. E obsèvatè sa m te genyen an, misye pa t gen bèl ekriti. Bagay yo ekri an dechikwendo. Kounye a la, l ap mande m eksplikasyon. Se M pat twò konprann tou, misye pa ka eksplike m sa l te sa l ekri yo tou. Se kot prezidan biwo a, vis prezidan m ale ki di m men non m bilten pou senatè, non m bilten pou depite, pou iks, pou igrèk ki ban m kèk ti detay e ke m ba li li menm li note nan kaye l epi se obsèvatè sa yo aprè sa k pral fè rapò ki pral di w eleksyon bon eleksyon pa bon poukisa paske nou se de restavèk non sans yo zansèt nou yo batay yo retire chèn nan pye nou kounya nou menm nou pran chèn nan nou mete l nan lespri nou nou toujou vle se moun ki pou vin fè pou nou nou youn ap choute sou lòt kòmsi nèg la ap di w wi Se lè Aristide te la, Aristide pat pat trete ak blan, Aristide pat sesi. Aristide pa trete ak blan, lè l te bezwen tounen pou l te konsève pouvwa l, li pran blan an, li mare sosis li avè l, li di pèp ayisyen l fè dezòd, li fon ti dezòd, la gentan eksplike w jiska prezan l pa janm bay eksplikasyon ki dezòd li fè, nou pa janm konn kisa ki jan de dezòd yo fè. Epi kounya la li pran li fè nenpòt 21 mil sòlda tounen sou sou bout tè papa Desalin nan vin vin aprè okipasyon yo 1915 yo fè tout detay nou konnen yo vòlè rezèv lò nou nan bank santral yo vòlè dokiman nou nan achiv nasyonal dokiman istwa nou yo vòlè yo y ale epi pou mennen yo tounen pou yo vin fè dega vin pran ti rès sa nou te gen donk m toujou wè kòmsi nou nou Nou pa janm poze pwoblèm sosyete nou an, poze pwoblèm sosyete nou an, chèche pwoblèm yo n poze yo pou n chèche repons yo, men nou youn se defann klan nou, nou tou ap voye monte X, an e X pat sesi l pat sela, se Y ki te bon, se sela, se lòtbò. Se sa selman nou regle voye moute sak fè nou toujou ap chèche fyète nou nan lòt moun map gade yon nèg ki pibliye yon pòs la ki di w Kamala Harris se dorijin ayisyèn e li di depi yon moun nwa ozetazini li se dorijin ayisyèn se tèlman sa nou genyen kòm fyète se nan liv yo ye, jodi a la nou pa gen anyen kòm fyète, donk nou menm n ap chèche fyète nou nan lòt moun. Ou konprann? E nan lòt moun n ap chèche fyète nou. Dam nan pa dorijin ayisyèn. E se pa ke li pa ta ka dorijin ayisyèn, nou gen de bèl tèt moun, fanm byen kanpe. menm jan avè l e plis pase l, men l pa dorijin ayisyèn. Dam nan se dorijin jamayikèn, papa jamayiken, manman endyèn. Ou pa ka ap reklame l kòm dorijin ayisyèn. Ou konprann? Donk, n ap chèche fyète nou. Vwala, gran elektè a, medam, mesye, gen bagay jis nou poko, se ofiramezi n ap vin konnen de eleksyon, eleksyon amerikèn. nap vin konnen de eleksyon amerikèn donk gran elektè a la se yo menm ki pral rann e ofisyèlman dènye desizyon yo a aprè sa se sena a yap valide eleksyon an pou yo voyel nan sena pou sena a menm rann dènye desizyon an aprè sa. Se le 14 desanm, donk le 6 janvye epi le 20 janvye pou mesye a pran envestiti, prete sèman, tout sa. Donk, lòt bagay m vle di nou, mwen wè yon deba, jan m di nou an, k ap fèt, yon seri de moun k ap kritike nwa oubyen ayisyen ki vote Trump, kisa ayisyen jwenn nan Trump? pou l vote Trump. Men kisa Ayisyen tou jwenn nan Joe Biden pou yap leve kò yo an lè frapa atè pase kisa Joe Biden ko fè pou Ayisyen? Li te fè 8 an kòm vis prezidan. M pa konn kisa l te fè. Kisa l te fè pou Ayisyen ap leve kò yo mete bann rara nan lari, gouye, mizik. Ebyen, chak moun, m pa, ni moun ki vote Trump lan mwen menm m pa gen kritik m pral fè sou li, ni moun ki vote Biden nan m pa gen kritik m pral fè sou li. Paske gon bagay nou pa konnen, moun k al vote yo, e pa kominote nwa a non l ap defann. Chak grenn moun ou wè k al vote swa Trump oubyen swa Biden, e pa tout ki gon espri laj kòmsi k ap defann kominote nwa, men l ap defann enterè ki otou de li. Enben si moun sa a Son moun ki pwòch Biden ki te pase men pran l, ki mete l yon kote, ki fè l, ki retire l nan chomaj, ki fè l si, ki fè l sa, enben ou vle li pral vote Trump pou ou? Enben si se moun, si gen yon Ayisyen ki te Ozetazini, te gen 10, 15 an, li pa t janm gen papye, li pa t ap, li pa t nan yon bon travay, pandan Trump la, li te nan chomaj, li jwenn papye, li gen. Kòm si chak moun gen gen enterè yo nan sa k ap pase a, chak moun gen enterè yo y ap defann. Men se pa kòm si, si si se si se nwa, si se kominote nwa a yo t ap defann Ozetazini, pa gon nwa ki ta pral vote Trump. Paske Trump s on s on ipokrit anba anba. Trump pa byen wè nwa yo. Depi misye moute a. Te toujou konn gen sa, gen plis ke 50 an sa yo ap fèt Ozetazini, men wap wè pandan misye monte a la bagay yo yo bagay yo fèt kòmsi ouvèteman ou konprann bagay yo fèt ouvèteman. Se konsa, donk chak moun nou wè an fonksyon de enterè l, moun nan vote an fonksyon de enterè l, an fonksyon de enterè patizan l oubyen zanmitay li, se konsa, donk kominote kiben ozetazini anpil ladan yo vote Trump ki enterè yo, kòmsi chak moun yo gen. Chak moun yo gen enterè yo frè, yo gen enterè yo donk yon moun ou pa gen pou kritike yon moun ki vote Trump ni ou pa gen pou kritike yon moun ki vote Biden donk moun yo vote yo vote an fonksyon de enterè yo. Donk, jan m di nou an, se konsa, se konsa detay eleksyon an li ye medam mesye. Donk, kòm nou konnen l, Trump avèk tout staf kanpay li, yo pral tante dè zaksyon an jistis kontre demokrat yo. sou baz ke demokrat yo ta fè magouy, donk eleksyon an poko totalman fini, nou pa konnen kisa aksyon an jistis sa pral pral sèvi, kisa l pral pote an plis oubyen kisa l pral chanje nan zafè eleksyon an, men m pa kwè gen anyen k ap chanje e Trump se youn nan nan moun ki sanse ap divize Lamerik. se bon moun anpil moun trò byen wè misye ap di lap divize peyil lap divize mond lan misye son moun konsa ti granmoun bab mayi sa donk se sak fè yo pote boure la tout moun mete pwa yo nan batay la pou yo te anpeche misye eli paske si Si Biden pat gen yon seri de bèl tèt bò kote l la, tankou dam sa ki vis prezidant li an, Obama e tant dot ankò, m ba w garanti misye pa tap kapab soti bèl e byen konsa. Donk, paske Trump osi, li gen yon seri de gwoup. ekstrèm dwat ki trè solid dèyè li. Donk, e misye fè kè, misye fè, misye, si vle plan ekonomik, misye fè pwen, misye relanse ekonomi an. Misye gen anpil ti bagay li fè ki ta ka fè l reyeli, men. Nou pa konnen, jiska prezan misye poko aksepte, poko dakò defèt la, men nou wè gen kèk tèt nan repibliken yo ki gentan ap, ki rele Biden kap felisite li, e Biden se vrè ke m di w dirije pandan 4 an, 4 an li ka difisil pou Biden, konsa tou li ka pa difisil paske son nèg ki gon karyè politik enòm, donk misye. te nan sena a li gen anpil ansyen zanmi l nan sena a misye pa misye pran plizyè manda donk li gen zanmi l nan sena a ki nan repibliken de kolèg ke l t avè yo m panse l ap ka abòde yo pi fasilman donk n ap swiv n ap tann 14 desanm nan pa lwen. 6 janvye a pa lwen osi donk epi 20 janvye avan dat sa yo nap gade byen ke nou wè gen ti gen ti mouvman kap fèt yon seri de eta e nap swiv men son eleksyon franchman e Se pou la premyè fwa paske wè eleksyon amerikèn li tèlman konn fèt li tèlman konn fèt swa sa fè menm siw pafwa moun pa moun pa konn gen twòp enterè wap chèche konnen yon seri de bagay tèlman eleksyon an konn fèt konn fèt epi Tap di rezilta bay san pwoblèm men kounya sè dènye tan nou wè eleksyon amerikèn mond lan la lè li pa bagay yo pa rete menm jan eleksyon amerikèn lèl fèt toujou gen ti dout toujou gen ti pale anpil donk menm demokrat repibliken ki te la yè yo se pa menm yo menm ki la jodia donk gon batay antre 2 pati sa yo. Ou konprann gon batay, yon batay antre yo men franchman son eleksyon ki konplèks, son eleksyon ki gen dè detay, dè zanje majè ladan, donk anpil nan nou pa konnen, anpil nan nou pa konnen paske gran elektè a Anpil moun konprann li yon jan. Gen anpil moun ki menm Ozetazini ki gen anpil tan k ap viv ki pa konn anyen. Lè yo pale de gran elektè a, l tande l, li pa menm konn anyen ki sa k gran elektè a. Paske anpil moun panse gran elektè a se, bon anpil moun te annik panse gran elektè a se, se vote y al vote tou. pandan eleksyon an menm lè a tout moun yo chwazi vote yon moun men se pa konsa l ye gran elektè a se se yon seri de eta an fonksyon de tay an fonksyon de lè m di tay wè demografik ou popilasyon w tou sa gwosè e an n di. e pa gwosè non. Jan n di a, e sou le plan demografik e popilasyon, ebyen ou gen tan, ou gen nonm de gran elektè, pa egzanp lè n pran la California, e li gen 55 gran elektè, s on eta ki trè gran, vast, ki peple anpil, Texas gen 38, e. Caroline du Nord gen 20 je kwa, donk an fonksyon de de popilasyon yo e de demografi eta a, donk kounya la lè moun nan, lè kandida a fin ganye vòt popilè ki nan eta sa a yo, Imedyatman l ganye vòt popilè a, li ganye, li ganye, humm, li ganye gran elektè yo. Kounye a, gran elektè yo pral gen pou yo reyini, pou yo valide vòt popilè a paske se yon sifraj jan m di nou inivèsèl endirèk. Ou vote e pa dirèkteman moun ki vote yo se yo menm se se se vwa yo se yo menm ki pral dezinye eleksyon an men se 538 moun sa a yo 538 moun sa a yo nou gen plis eksplikasyon nou ta sipoze konnen de yo donk. Se yo menm ki pral chita ansanm pou yo valide eleksyon, pou yo valide vòt popilè la. Donk, vwala medam mesye, an gwo, kèlke, kèlke ti petit detay sou les eleksyon prezidansyèl amerikèn, petèt ke ou pa t byen enbi de yo. Donk, gen plis toujou, pase. Se rechèch, se chèche chèche wap tonbe sou yon seri de bagay ke w pat byen konnen nan eleksyon an. Donk mèsi anpil tout moun. A la pwochèn pou yon lòt sòti sou paj nou ki se Konbit Lakay 1.